A gen lavi? Sak pase mon amour? Tanm ta tou fèm chita la map tande non. A cheri bon ou konnen se jis ke m te gen yon ti pwoblèm se sak fè ke ou wèm yon ti jan an reta. Di m non cheri sa kap fèt la menm? M la wi mon chou, e ou menm? A ou konnen m la ap panse a ou menm. Cheri banm di w de jou an jou wap vin pi bèl wi baby. Waww sa se vre? M santi ke map byen viv la wi cheri. Sa fèt la?
Oh.
Janm wè w bèl la se jis ke jwont ou te ye. Ou pa tap janm byen viv? So. Non, ou pat janm tap byen viv? Non, lèm te pou kòm, m pat janm byen viv men pandan se tan mwen bò kote w la cheri, m santi ke map byen viv. So mwen. Mwen gen yon moun ki konprann mwen e mwen konprann li.

Ou pa janm vini ou mete m chita bò lari kòm m tap mande. Pa di sa cheri yon bèl moun tankou w pa tap janm kite w mande ni yon jou. Ya sèl ki toujou di nan lanmou sèl ki te trennen sou pye ti lòt men mwen ansanm avè w lanmou pa mwen avè w la diferan. Rezon ki fè ke mwen di w li diferan paske. Ou pa janm abandone m, ou toujou bò kote m. Ou toujou demontre m ke lanmou ou gen nan kè w la pou mwen menm nan, sèl si li pa fè m febli ni yon jou. So, ni mwen menm tou. M kontan pou ou tou. Ni mwen menm tou cheri, paske lanmou pa pran de jou an jou, se feri l ap vin feri bò kote w.

San ke li di yon pawòl nan bouch li, li pa konnen lè l di l. Sa w konprann?
Kidonk, se sou pou m sou, pou m pale w de fiti nou, pou m pale w de demen, pou m pale w bay maryaj, fò m sou pou m pale de sa? Bon, cheri, ban m tou kè. Paske nou de jèn.

lè m konn ap pale ansanm avè yo, sou s kè tèm de mennaj, e mwen toujou pran desepsyon nan men fi. E gen yon dam mwen te arive alèz ansanm avè l, sou m jis m te gen telefòn mwen, n konn pale maten, midi e swa. Li pa t janm lage m, ni yon jou. Tankou ou menm konsa, sou s ki toujou ban m love la. Men a la minit ke.

Selman li menm ki te di. Banm di w sa cheri bon ok nan lavi a pa yon moun pase moun pa yon moun tout se moun sa vle di se si yon moun ap soufri ap lanmou nan kèl pou ou li deklare w li di renmen w pase li renmen w avèk tout kèl se jis ke pa okipe w ap minimize l ou pa meprize l so ou pa ba l valè si tout paske nou ba w enpòtans li pa banm valè enben ok cheri a reponn ok kounya reponn mwen kesyon an kilè nap marye a kesyon paw la. Se jis ke mwen poko kwè pou marye. Ah bon? E ki lè w kwè? E nou gen ase tan devan nou toujou, n ap reflechi a sa. Paske. Sa vle di w pa gen repons? Non, e pa pa gen repons cheri. Tann mwen. E lavi a bèl devan nou toujou. N ap.
E paske lavi a. Travay. Se paske lavi a bèl devan m ki fè m mande w sa. Ok si lavi a pat bèl m patap janm mande sa e paskel bèl. Nou menm nèg okap nou pa janm viv nan plas laj se jus ke nou toujou fè bonè a yon moun ki nan vi nou. Tout sa wap di la yo m bezwen yon repons nan menm kilè. Paske ou se yon bèl timoun m pa vle pèdi w m pa vle soufri nan lanmou se jus ke cheri. Ou pap reponn?
E pou sa ke ou di a poko gen repons nap reflechi sou sa m pral chita avèk manman ak papam se jus ke pou m konnen. Ebyen ok pa gen pwoblèm tande. Kòm ou poko gen repons, lè w gen repons lan, wa ekri m, ma debloke w, na pale lè w gen repons la dakò? Kanpe kanpe yon ti tan yon ti tan vin bal plis jèy plis kèt bon lè nou fin marye kisan nou pral fè. Dayè m pa nan travay, se baye djòb, sou m pèdi travay mwen. Ah. Si se konsa, sou mwen fèk kare soufri nan lanmou.